Bonjou bonswa kòman nou ye kòman nou ye zanmi mwen yo fanmi mwen yo jodi an mwen vin pote yon videyo pou m moutre nou ki jan ke pou nou fè yon bon ragou yon bon ragou paske ragou sa m pral moutre nou fè an li gou anpil paske mwen menm tout sa m pote pou nou se bon bagay m pral moutre nou ki jan ke pou nou fè ragou bon jan ragou a. Ok bon jan ragou a. Men ki sa m ap bezwen pou m fè ragou a so m ap bezwen vyann kochon an. Lè ke mwen fin bi fin moutre nou vyann kochon an la n ap gade l so m ap bezwen pwa tann avèk kawòt pou mwen mete nan ragou a. Apre sa so m ap bezwen. Wè li, sa vle di ke sa se pèsi pou mwen mete nan ragou a, sa se piman dous la. Epi tou, men pòm de tè ya, men epis lan, m ap bezwen epis pou m epise vann nan, epi tou tomat la, zonyon, tout sa yo se yo menm. Mwen pral konplete ansanm pou mwen fè ragou, mwen pral moutre nou ki jan ke mwen menm mwen fè ragou pa m. Ok so nou pral wè lan yon ti moman ankò. So mwen gentan bay vèn mwen an zoranj si nou wè li so mwen gentan fin bay zoranj si kounya la so map bal sitwon eske nou wè lè vèn kochon lè nou metel nan sitwon an nou wè kijan li vin bèl li vin blan mezanmi eske nou wèl sa vle di ke so mwen di nou tout vyann nou ap lave Ok, fòk nou ba li de dlo, fòk nou ba li de dlo. Koun ya la vyann mwen an lan sitron la. So many. Li lan sitron. Sitron an la ap byen mache avèl la. Li lan sitron an la. Men ni mezanmi, vyann mwen an lan sitron. Gade pou nou wè. Eskou wè li jan blan? Paske sitwon an li menm men ni. Sitwon an gete lave vyann nan gete vin blan lè fi bay vyann nan zoranj si ou sipoze ba li sitwon. Lè mwen pote yon videyo pou nou. So, mwen pote videyo a pou nou avèk tout esplikasyon me zanmi. Mwen mwen paske mwen mwen vle nou konnen, mwen vle nou konnen. Lè mwen moute nou fè manje paske mwen menm fè manje se bagay mwen konnen anpil. Wè tout sa m fè yo, se bagay mwen vin fèmen je m epi tou m fè yo. M pa nan grate tèt. Sa vle di mwen menm nan sa m konnen, m ta renmen ba nou enpe ladan. Epi tou n ap wè, lè nou fè tout sa ke mwen di nou fè yo, nou ap wè ke nou pap gen pwoblèm. Nou pap gen pwoblèm afè bagay nou tòde moun ap pran sèvant ap fè manje ba nou manje ba mari nou manje lap pranl nan men nou nou pa pratike depi nou pa konn fè manje nap toujou pèdi mari nou konprann mari nou pral jwenn yon lòt fanm kap fè manje ba li anpi tou lap bagay men nou menm fò nou fè manje menm jan avèm poun kapab gen menm menm paske map vin a resèt la pou nou wi map vin avèl pou nou men abòne a chanèl la poum ka vin a resèt la. Ok so men vyann nan. Nan sa mwen pral fè la kounye a mwen ri, mwen te bay vyann mwen zoresi. Nou wè grenn zoresi an kounye a mwen pral ba li sitron an. Mwen pral lave vyann mwen an kounye a la. So mwen pral lave vyann nan paske mwen trè prese. Videyo sa jodi an mwen trè prese la donn ba. Nan rete tann ti dlo. Ok, so mwen trè prese madan, mwen pral bay bèn mwen an. Mwen pral bay vyan nan. Ok, so mwen mete chodye a la. Eske nou wè si an nik souke nan dlo? Lè mwen ap souke nan dlo a, tout bagay nèt ap bagay la dan. Ok so e mwen menm lèm vini moute nou la e moutrem vin moutre nou fòm pale avè nou pou nou konprann ok meni e moutrem vin moutre nou se pale pou m fè nou konprann Pou nou kapab konprann. Si nou vle nou wè, si nou vle pran konsèy, si nou pa vle pran konsèy yo. Nou menm ay mwen menm gen tan konnen deja. Mwen gen tan konnen deja mwen menm frè m. Si nou vle, ok. Si nou vle kwè lan mwen menm tou, e si nou vle. Ok, so men vyann nan. So, men vyann nan. Eske nou wè jan vyann nan bèl? Sa mwen pral fè kounya la. Tankou mwen te moutre nou epis mwen an, mwen pral mete epis la. Mwen pral mete epis la. Jodi an, jodi an kameraman nan okipe. Kameraman nan okipe, mwen menm kap fè tout afèm pou kwa. Di se yon sèl men, so mwen genyen. Kameraman nan okipe. Sa map fè? Piske m te gentan moutre nou pòmdetè a, mwen bezwen pran epis la. So, mwen pral vide dlo a. Ok, so, mwen pral jete dlo a pou m kapab pran pran epis la, paske kameraman nan. Jodi a, li okipe. Se mwen menm ki kameraman nan. Jodi a, ban mwen mete epis la. Men ni epis sa li menm, li gen zonyon la dan. Li gen zonyon la dan. Ay, mwen menm pa vin ba nou fek. Non tan pat gen an fe bagay moun ap fe manje ave dan. Tout sa yo se bobin. Paske lè nap fe manje fe pete dan. Sa ve di se pa sa pou fe vreman. Ve depi moun pwop ou pa gen problem. Non tan pat gen gan ap moutre moun fe manje a gan. E se diske se lè. Se lè yap moute sou tout bay yo mete gan nan men yo pat gen gan ok yo pat gen gan mezanmi okipe moun kap vin mache nou kou na men vyann nan mwen pral mete yon ti jirof la dan o jodi a jirof la vide twop ok so kou na ki sa ke mwen bezwen to kou tomat mwen mte moutre nou an wè li ave yo sel men map fè tout sa yo map fè ya. Map fè tout sa ke map fè avè yon sèl men. Aske kamera mwen nan li menm, li pa sou sa jodi ya. E ba, e ba okipe l okipe non, li pa sou sa. Ok? So mwen pral moutre nou ki sa ke mwen pral fè. Meni mezanmi, se konsa bagay yo ye. Pou na sa mwen pral fè la, mwen pral mete pat tomat la. Lè nou ap fè manje sa, fòk nou toufe l avèk tout bagay li la dan. Ok, fòk nou toufe l. Avèk tout bagay li ladann. Pa gen afè bagay vyann sa vre. Vyann sa yo depi nou ap fè ragou pa gen bagay chode ragou. Se pou nou mete tout bagay vyann nan ladann. Eske nou wè? Mwen pat tomat mwen ladann la. Tomat marine vyann nan ladann. Ragou sa nou pral wè. Ragou sa pral gou anpil anpil. Epi pral kole. Men li mezanmi. Kounya la mwen pral mete yon ti piman ladann. Wè se ou sèl men an kap fè tout. Yon ti piman. Ok pou sèl yon ti piman m pral mete. Eske nou wè piman mwen mete a? Sa vle di piman sa se li menm ki tou pral fè sòs la. Gade byen wi nap gade avè mwen. Nap mache. Nap mache. Ok. Gade. Gade byen avè. Gade nou fè nou fè. Bon bagay pou nou manje men zanmi. Bon bagay. Lè nou fin fè yon. Yon ragou konsa. Pou nou manje.

Kounya la, mwen tire menm nan dlo a. Sa ke mwen pral fè la. Men sa ke mwen pral fè. Ban m kenbe sa pou m ka moutre nou sa ke mwen pral fè. Ok. So, mwen pral mete pwa tann mwen yan. Mwen zanmi nou el? Eske nou wè l? Eske nou wè ki jan pou nou fè yon bon ragou men zanmi pou nou manje? Bon jan ragou an, paske mwen menm, se sa ke gran moun lontan yo, te kon moun te m fè manje, gran moun lontan yo, se kon sa. Gran moun sa yo, yo pa la ankò, menm tras yo, si yo tal chache tras yo, yo pap jwenn yo, yo pap jwenn yo. Ok, paske mwen menm se yon pitit plizyè granmoun. Ok, so meni, eske nou el, mwen mete te mwen ya. Mwen a sa mwen pwal fè. Sa mwen pwal fè, map fon ti mete la toujou pou nou gade. Pou nou gade, mes ami. Mwen pwal mete lwil la. Map mete lwil la. Mwen a manje paket lwil. Ok kounya sa mwen pral fè ankò. Men li mezanmi, wè sa map mete la, map mete piman dous la. Nou wè, so mwen mete piman dous la. Mwen mete piman dous la. Map moutre nou kijan pou nou fè bon ragou, bon ragou, bon bagay, bon bagay, ok? So koun ya mwen mete piman dous la, sa ke mwen pral mete anko? Koun ya la, men sa mwen pral mete. Mwen pral mete pom de te mwen yan, mwen pral mete pom de te ya, ok? Sa rele ragou fanm.

Pa fè sa. Me bon ragou, me bon ragou, e a, e e a, e a, e a. Meni, meni, so, kounya la, mwen mete pòm de tè mwen yan. Sa ke mwen pral fè, paske mwen di nou, ragou li menm se depi a tè li pare. Ok, se depi a tè li pare. Sa mwen pral fè, mwen map mete, wè, mwen mete bè a la dan, mwen mete bè a la dan, mwen mete bè a la dan. Eske nou wèl? Eske nou wèl? Ok. So, many. Sa se ragou fanm. Ok, so, kounye a la, sa mwen pral fè. Kòm epis mwen an potko gen magi, potko gen anyen, anyen ditou, ditou, ditou la don. Kounye a la, men ni mwen bezon sèl gren magi. Giyo li to pou m fè tout sos la. Pou tout sos la. Pou tout sos la. Meni. Kounya la. So. Fini prepare ragou a pou pou nou wè la. Tout bagay la don. Kounya tout bagay la ragou a. Sa m pral mou pral fè. Wè li, tout sa m ap fè jodi an. Prezans nou. M pral moutre nou m ap mete kansite dlo pou mwen mete pou ragou a kwit epi tou pou li fè sos la. Pou ragou a kwit epi tou pou sòs la byen kole paske ou pap ka pede debouche l ankò. Ok, so nou wè li. Mwen mete yon lòt ankò. 3 bòl dlo sa mwen mete an, se pou tout ragou a, vyann nan li menm pou l byen kwit. Ok, nou wè, Fòk vyann nan li menm byen kwit epi tou pou sòs la byen kole mezanmi. Meni. Ok. Kounya la, meni nou wè li. Eske nou wè byen miragou mwen an? So, mwen mete tout sa ke mwen te gen pou mwen te mete. yo ladan l. Eske nou wè ki jan ke pou nou prepare yon bon ragou kole kole kole. Ok, so nan yon ti tan ankò nou pral retounen pou nou wè ki jan ke ragou sa li menm li sòti. So men ragou a, men li, men li mezanmi mwen pral vide li nan asyèt paske ragou pa m nan li menm li gentan byen kole la, byen konsonmen epi mwen pral vide l ba nou. Ok mezanmi so men ragou wa men ni Men ragou wa men ni men ni men ni Eske nou wè jan ragou wa bèl epi tou li kole li kole li kole se byen domaj So nou youn pa la pou nou ta goute ragou sa mezanmi nou pa la. Men jan ke mwen di nou fè ragou a si nou fèl konsa se kòmsi nap wè se mwen menm ki te fèl mezanmi se tout sa se tout videyo sa so mwen te pote pou nou jodi a lan bon ti ragou sa ki byen kole kole kole sa so na rewè ankò lan yon lòt videyo bye.